Lapè te fè sa l konnen li menm pou l te defann Niceby e l te met pye l atè, li pa t met dlo nan bouch li, li te pale nan dosye Niceby a. Nan ou ye kounye a cheri? Nan gèt! Oh! Nice! Bon m bon m bon m bon m ba w bon m ba w nimewo m bon m ba w bon m ba w nimewo m cheri pou w vin bay mwen non. Sa di Nayou kontre sèm mwen? Bon mwen non, bon mwen. Waw! Waw! Ay bon mete late, leve l, leve l, leve l. Leve l mga, pa mete late, leve l. Se yo pou ta entegre m cheri, m konnen m poko konn mouvman yo. Sa w di? M ta e m ta plis renmen nan plas kote w ye a pito. Nan plas kote w ye. Ou manje deja?
M poko pran anyen cheri, e sa k fè m ap di w menm ou se yon moun alèz, ou alèz pase m. M poko pran anyen. Djòl mwen blanch tou la pitit. M poko pran anyen depi m maten. M poko pran anyen. Ni al poko bo kenbe yon manch la non. Ou manje? Kounya la, bon, on mitrayèt pou yo ta ba ou. On mitrayèt pou yo ta ba ou. Wap, wap, wap, bagay. Gade, wap trible, wap trible bal, se klik, klik, klik, klik, klik. Pou, pou. Konsa. Lè Maro, lè Maro e, e senatè. Ema ou e senatè epou epou aranje w ou menm epi nou chita la ansanm anndan yon chanm kay ki bay anndan chanm kay sa gade ouvè kò w nan pisin nan dèyè mari w travay pou sa cheri ouvè kò w nan bò pisin nan kayiman pase men nan tèt kayiman macha ti diven w kenbe nan men w wap fè ti bagay fè ti pwomenad ou fè ti pwomenad ou e sa m ta gen mari m ki gen kòb konsa tout sak lajan sa yo cheri gade m ta pou fè bouda m vre. Bondye beni w cheri. Wè gade wap estène Bondye beni w. Nap ouvè kòm vre cheri nap ouvè kòm an nou de ouvè kòm marim gen kòb konsa bata ouvè kòm nap ouvè kòm vre ouvè bouda m nap ouvè kòm cheri dodo mache nan mache pa pran lari a sèlman sèl bagay mache ouvè Ou moute a letaj, m wè bèl pisin ou, bèl kayiman, bagay gran nèg a, gran nèg, gran fanm nèt. Epi ou konnen w se yon bèl timoun, w se yon bèl fanm ankò. Wouyy Nice, m pa konnen cheri si w ap fè yon pla sou mwen madanm, m pa konnen si w ka fè yon pla sou mwen. Tande cheri, bagay yo e kolòn yo ye, ou di m pou m al fè bouzen an Sendomeng men m pa kwè m ka al fè l Sendomeng non. Ou konprann bagay kote w la m nan ame tonbe. Kote w la m nan ame tonbe vre. M ta pranl vre cheri men nan je trop pasem wap fè bouch mwen koule dlo m paka pranl m ta pranl vre bèl fanm mesye gad yon bèl ti grenn fanm
m
poko pran anyen m diw twalèt mwen m fè twalèt mwen m fè m poko benyen moun grangou pa benyen moun grangou paka benyen
al benyen.
Gèlè gèlè timoun nan timoun nan gèlè fè w gripe fò w pa manje bagay glase twòp ou konnen timoun nan gendwa a fè sa fò al fè yon ti milyonè la vizit ti timoun sa kanè l deja siyen kanè timoun sa deja fèt timoun sa pitit ti milyonè wi. Ti milyonè, yon ti milyonè, yon ti milyadè graze mwen. Kote gen kou pa gen chèn mesye. M ta jwenn nan, m ta nan plas sa la. Gade, gade yon, gade, gade yon bèl kay wap dòmi, yon bèl tèt kabann. Ay, lavi sa. Vi sa pi bon wi Naïs. Kote wap mennen yon ti vi anndan yon chanm, kote ou kouche. Gade, men nou wap mennen la, pa nan bagay griyen koko voyal ankò. Dayè a milyonè w ye kounya, w pa gen pwoblèm lajan. A milyonè w ye kounya cheri. Nan gyèt! Oh! Nice! Bon m, bon m, bon m, bon m ba w, bon m ba w nimewo m, bon m ba w, bon m ba w nimewo m cheri, pou w vin bay mwen non. Sa di nay ou kontre sèm mwen? Bon mwen non, bon mwen. Waw! Waw! Ay bon mete late, leve l, leve l, leve l. Leve l mga, pa mete late, leve l. Ha! Nice. Yap voye male ale nan jou yo la, sa wap fè cheri nan jou yo la yap voye male. Kontak do? Bon nimewo m nan? Hein Hein m tou gentan fè yo achte yon sim ayiti pou mwen m ka baw nimero a paske m gen yon kouzin mwen m fè achte yon sim ayiti mwen depi m parèt pou yon nèg banm sim nan pou m met sou telefòn mwen sa di cheri ba yo pa banm mwen la a menm non gade bout kòb ki nan men w sou wè eta tèt mwen eta zong mwen nice bi ooh lavi sa mezanmi ayiti pi bon ayiti pi bon m ta m ta m ta konn nice bi la mesye ayy m ta Mwen chaw apre nice bgy sa di vin jwenn ou vini nice. Avèm li ye la avèm li ye la. Nice sa w di cheri sa w di mande yon plas mwen non baz mande yon plas mwen non tanpri cheri mande yon plas mwen non. Ou gripe nice ou te benyen bò kayiman depi wè sa pa ou te benyen nan piscine kayiman hein gade bèl tèt kabann fanm nan mesye mwen mnke america la map viv tankou chen. Ah la vie sa Haïti pi bon. Haïti pi bon. Lèm di Haïti pi gade gade gade. Mwen mwen kob la anko nice. Nice. Nice. Madan direktè, bon mwen kob la. Ki eska la che krem sa pou e ba ok soti non? Pote pote l pou. Direktè ak pote l pou. Ou gen servant tou pa vre nice bi. Qu'est-ce qu'il a Vera do nice bi Qu'est-ce qu'il a Vera do nice bi Ou gen servant wi Pa vre nice bi Ou gen servant wi Gwan yo pa bo servant Ou gen servant ou gen sekirite E, e, e vi sa m te bezwen mennen wi Pou m gen servant pou m gen sekirite Bon, men America la moun map travay Hum, wè la vi Nice Nice ou pa janm di m anyen non cheri Sa li, wap fè wap fon plas mwen Kòb la bèl oh yo vin kote w la yo vin kote w la yo pa vle w pale m wè w kale je w yo pa vle w pale hein yo pa vle w pale Nice m wè w fè yon jès pa kite yo parèt nan videyo a non ou konnen pa kite yo parèt non tande Nice

Li pa kolòn ou soti nan apèl la. Soti pou pou soti. Kite ti fi a anrepo l ou chita la wap pede anmèdel e pa jis anmède kò e. Anmède l.
Ou pa konn kòman bagay yo ye, ou konnen yap voye moun ale bipè nan pye m map desann anba m dim poupa yon plas pou mwen.
Anmède kò e tifi an kote li a kite l anrepo l. Te voye yap voye moun ale ou pa tande zen yap voye moun ale map mande plas. Yap voye anbe ou menm pa kite yo voye ou ale geta jwenn li pou l ka enskri ou. Enben ou pa wè e plas map mande, ou pa wè e plas map mande ou te gentan ap vin fè ap vin fè djòl wifi a.

Kisa Konya la Nice e bouda ou pa pral fè bouda a non ou pap moute pou pral fè bouda hein Nice Nice Map wè si lap reponn ou. Ou pap moute pou pral fè bouda fò ta fè bouda wi Nice hein sa w di cheri fò fè bouda wi. Koman ou te pwal fè bouda a cheri paske ou konnen tete a tete a gentan fèt eske doktè a voye medikaman pou ou cheri doktè a voye medikaman pou ou hein
Kisa Najbi tonbe gade koman Najbi Nan anèk kisa l tonbe l pa kap tonbe nan monte anyen entènèt sou la moun pou moun tiktok anèk e voye Li pa demand pou yo mete l anlè epitou ou menm kòm Delva sou moun.

Wap pot yon timoun dayè wap pot yon timoun depi wap pote yon ti prens yon ti princess Nice nan eta jan lè nèt la wi. Nice big fem admirew chouchou fon ti kanpe monchè depi avan ap voye demand bay Nice big poul pranm te renmen ti look sa
Nice nan eta jan lè nèt la wi baz.

M gra wi Nice B yon bout fanm gra wi yap pranm. Yap pranw vini pou pa vini. Nice B gen plas pou ou. Wa byen lave kilòt yo pou li lèl paka soti. Bon a madan milyonè yo m tap travay a madan milyonè m tap travay sa wap di la. Wa byen lave ti kilòt yo pou li bagay sa yo. A w madan milyonè map resi map travay a w madan milyonè. Pase ti krèm nan pyel ou konprann.

Nice kès ki fè manje pou ou. Aline Nice ki lè w prale la.
Kès ki fè Nice lè yo voye kado pou w nan tiktok la kòman w ap fè pran Nice di bon anba ou ye si w te sendomeng ou menm kòman w ap fè pran. Epa sendomeng tifi a ye tifi a pa di nou e sendomeng li ye nou la n ap pede di l li ayiti sa l ap fè ayiti.

Ou gen pil. Ou fè fò, ou santi fèt kote ou ye a Najbi?
M gripe bebe, si m gripe e fwèt pou m santi, oh rale m krèk. Fò santi pou fwèt li ye.

Ok, ekri m.
Byen, ok, dakò.
Koman ye Nasby?
M byen wi e ou menm? M anfòm. Pa okipe moun k ap pale tande cheri. Ou konn kijan pèp ayisyen an ye deja? Yap voye moute yo pa konn ki tristes ki andan e la kote ou kouche a la.
Pa gen okenn tristès andan.
Oh, m panse ou te gen tristes wi.
Alo, Nazli. Hmm. Koman e? Koman e? Koman e chini? Pou ki sa w fa... Pou ki sa w fache Nazli le moun yo? Le lò e moun yo ap pale pa fache nan cheri? Ba fache lò.
Non, ou gen tan moute Sendomeng?
Mwen se domeng wi.
Ou pa gen pil joude pou sot anba? Koman wè anba?
Ki bo anba? Mte ya. An bout grenn ou?
Nan m panse ou te Ayiti.
Ou bezwen konn koman Ayiti ye? Desann Ayiti?

M de di m Ayiti.
Bon, m panse ou bon pa konn pa la Ayiti non, Nasby. Men, Nasby, bon m di, eske ou lò an ba ou soti nòmal ou lib?
Oh, mesye pa poze m kesyon. Ou renmen ti pate, eske ou soti wal achte pate, fresko? Krèm. Hein? Eske pou sote ou pa vin ensekirite? Ou gen lè fatige. Nice, koman e jwenn la?
M byen wi ou menm. Yeah m anfòm. Yeah Nadie sa wap di tout moun sa yo la, tout moun sa yo kap di w yon seri de pawòl bagay sa kisa wap di yo menm? Aprè moun yo kole deng deng nan kò w la Nice.
Oh mezanmi banm yon break, tèt map fèm mal ase fèm pale.

Menm jan tout tout moun gen gen anpil moun ki gen dwa kont ou fò konnen gen moun ki nan bò eske tout moun gen gen dwa rayi ou ou konprann sa yeah konprann wi ah ben ok pou men li sanble ou gen grip wi la jan mwen Wap fè la, e sanble ou gon grip kap kraze w la. M gripe wi.
Ou a fè remèd pou li? Mhm. Yeah. Fò fò pran remèd epi fò fò bwè kèk pilil tou pou li.
Dakò le ah M bwè remèd m fè tout sa. Konprime, konprime k pilil. M konnen, m te bliye.
Yeah. Ah, ou chaje moun wi kap gade w la. Ou ave de pot 5200 moun wi la.
Men Navi, èske se ou menm, e sèl ou menm ki te nan mitan tout nèg sa yo? E kot lòt medam yo?
Ki sa? Kot lòt medam yo? An?
Ki medam sa?
Ou pa t gen lòt medam avè w? Ou gen kè al nan mitan tout moun sa yo menm sèm. Kote mesye sa soti la. Se moun yo t delalal wi pou jis kounye a l fati tifi a fatige mesye.